Pou l ap byen fonksyone.
Wi paske jan m wè wi jan m wè bagay wi jan m wè bagay yo ap fonksyone la jan m wè bagay yo ap dewoule la m santi mamout m ap mennen yon ankèt pou m wè èske genyen èske gen avni èske gen yon espwa pou yon peyi devlope l fasil li tankou aktè politik mwen m pa t gen tan di sa m pa antre ladan l paske an Ayiti Politik de pou antre ladan menm lè w te achte yon kochon yo di w se kòb peyi a k achte l sa vle di ke vòlò vòlè kòb yo achte kochon m pè politik ayiti. Pou yon peyi byen devlope premyèman w ap bezwen de dirijan konsekan sa vle di kisa dirijan konsekan w ap bezwen de depite w ap bezwen de senatè w ap bezwen kazèk azèk majistra w ap bezwen prezidan w ap bezwen ministè lajistis edikasyon tout bagay nèt w ap bezwen yo an plas kounye a la men lè ke moun sa yo kounye la vin eli, yo sou pouvwa fòk yo antre an matyè, sa vle di travay. Pa egzanp, nou vin rive yon kote kounye la nèg yo lè yo prezidan yo pa gen kontwòl yo, prezidan, senatè, depite sipoze ka deplase al kot machann manje kwit yo, pale avèk yo kounye la pou yo desann pri manje a.
Egzak le gason! M pa ka tou konprann. Pa egzanp, m gen madan Lalane, m gen madan Lalane ki te konn ban m 40 dola, briyon sa fon anpil trik. Ap ban m pou 40 dola, l ban m bon ti engredyan ladan, m jwenn bon manje. Kounye la si w pa gen 250 dola, w p ap achte briyon nan men Lalane. Kounye a, si n vin gen yon peyi kounye a la k ap devlope kounye a, vin gen yon devlopman nitrisyonèl kounye a la, enben nou.

Ap gon lwa k vote kounal la pou menm etan ke jèn fi pou al nan kizin sa vle di ke pou vin devni machann manje kwit sa vle di lè w gen lwa sa k vote kounal la ou vin gon peyi ki gon devlopman nitrisyonèl yon peyi kap avanse nitrisyonèlman palan kounal la vin pa gen grangou pèp la tèt li frèt pèp la an repo li vin kòmsi ou vin wè. Jan map swiv la pa gen avni pou peyi a. Ou di pa gen avni.

Lè moun yo di yo ap viv byen etazini an e pa manje yo manje? Tout mond lan rezime nan yon sèl bagay pou ou menm, manje. Pa gen anyen, pa gen anyen k ap pale, ki konsène w, ki pa gen rapò avèk manje.
Mèsi. Ou gen rezon di ou gen eksperyans nan politik la. Ki pou w aprann politik sa?

Pou l ap byen fonksyone.
Wi paske jan m wè wi jan m wè bagay wi jan m wè bagay yo ap fonksyone la jan m wè bagay yo ap dewoule la m santi mabout m ap mennen yon ankèt pou m wè èske genyen èske gen avni èske gen yon espwa pou yon peyi devlope l fasil li tankou aktè politik mwen m pa t gen tan di sa m pa antre ladan l paske an Ayiti Politik de pran antre ladan menm lè w te achte yon kochon yo di w se kòb peyi a k achte l sa vle di ke vòlò vòlè kòb yo achte kochon m pè politik ayiti. Pou yon peyi byen devlope premyèman w ap bezwen de dirijan konsekan sa vle di kisa dirijan konsekan w ap bezwen de depite w ap bezwen de senatè w ap bezwen kazèk azèk majistra w ap bezwen prezidan w ap bezwen ministè lajistis edikasyon tout bagay nèt w ap bezwen yo an plas kounye a la men lè ke moun sa yo kounye la vin eli, yo sou pouvwa fòk yo antre an matyè. Sa vle di travay. Pa egzanp, nou vin rive yon kote kounye la nèg yo lè yo prezidan yo pa gen kontwòl yo. Prezidan, senatè, depite sipoze ka deplase al kot machann manje kwit yo, pale avèk yo kounye la pou yo desann pri manje a.
Egzak le gason! M pa ka tou konprann. Pa egzanp, m gen madan Lalane, m gen madan Lalane ki te konn ban m 40 dola, briyon sa fon anpil trèt, l ap ban m pou 40 dola, l ban m bon ti engredyan ladan, m jwenn bon manje. Kounye la si w pa gen 250 dola, w p ap achte briyon nan men Lalane. Kounye a, si n vin gen yon peyi kounye a la k ap devlope kounye a, vin gen yon devlopman nitrisyonèl kounye a la, enben nou.

Ap gon lwa k vote kounal la pou menm etan ke jèn fi pou al nan kizin sa vle di ke pou vin devni machann manje krit sa vle di lè w gen lwa sa k vote kounal la ou vin gon peyi ki gon devlopman nitrisyonèl yon peyi kap avanse nitrisyonèlman palan kounal la vin pa gen grangou pèp la tèt li frèt pèp la an repo li vin kòmsi ou vin wè. Jean Marc Suzana pa gen avni pou peyi a. Ou di pa gen avni?

Lè moun yo di yo ap viv byen etazini an e pa manje yo manje? Tout mond lan rezime nan yon sèl bagay pou ou menm, manje. Pa gen anyen, pa gen anyen k ap pale, ki konsène w, ki pa gen rapò avèk manje.
Mèsi. Ou gen rezon di ou gen eksperyans nan politik la. Ki pou w ap bann politik sa?

Oh bon e poti bon e bon e politisyen yo ye e pa politisyen yo ye. Cuisine de cuisine à la base ou fè cuisine à la base tout jeune fille cuisine à la base garçon tou kanto li toujou an nou konn fè manje li toujou an nou tou prepare ou wè leta fè travay li esak fè gen grangou nan peyi an konsa. Alon prezè ke kesyon al poze al poze pa bò kesyon sa yo.